Kòman ke pitit mwen anfòm? Tout moun trè byen gras a Dye, mesi Bondye anpil mèsi pou sa. Nou konn sa li ye deja non, se fèm fab fabe la fab sou tout rezo sosyo, si w ta renmen pase banm love, m di sa chak jou nan videyo yo, si nou ta renmen pase banm love sou tiktak, enstagram, facebook son sèl non m itilize se fèm fab fabe la fab, so silvouplè pase banm sipò a, pase sipò a enpòtan tout kote. Pa bliye kontinye pataje videyo yo like pa sèlman gade videyo yo silvouplè lè nou gade yo like yo pa sèlman like yo lè nou like yo fò nou gade yo ok pase youn pa mache san lòt si w fè youn ou pa fè lòt la e kòmsi w pat fè ditou so kontinye pataje videyo yo si wap gade ou poko abòne fè sa silvouplè envite yon lòt zanmi ou yon lòt fanmi. Pataje e e e abòne avèk chanèl la konsa travay la ap mache pi byen e nap banm ankourajman poum fè sam sipoze fè m espere ke tout moun pran nòt nan chak grenn video kem lage m espere m espere ke chak moun jwenn yon konsèy ok m espere ke m pa fè moun fache nan okenn video kem lage e konsèy avèk kè kontan sèlman m pote ok. Brèf, so sa k mennen m la jodi an se, poukisa, m pa ap poze kesyon, ban m di sa m ap di an pito. Mesye sispann mache fè dyòlè lè nou kouche yon fi. Sispann mache fè dyòlè lè nou fin kouche yon fi. Premye bagay pou nou konnen, si fi an pa t vle nou kouche l. Menm si nou tap pran syèl la, n tap fè l kontre atè a, li pa tap ka kouche l. Si fi an pat gen feeling pou ou, li pa tap kouche l ouvè 2 pye l pou l ba w kouche l. So sispann mache di ke se paske w jènjan ki fè w kouche entèl. Sispann mache fè djòlè di e paske fanm nan pa bon k fè w kouche l. Non, e pa paske l pa bon fè w kouche l. Se paske l vle w kouche l, li gen feeling pou ou. Li renmen w, li gen dwa pa renmen w pou l fè vi w, gen dwa renmen w pou l fè yon sèl koupe sèlman. Men se paske l gen yon feeling nan li menm pou ou ki fè li aksepte ke ou moute sou vant li oubyen ou ba l bag chak whatever jan w kouche l lan ki fè w li aksepte w fè l li. Se pa paske fi an pa bon ni se pa paske w jènjan. Sispann mache al di sa nan baz al fè moun pou moun nan al fè moun pou moun nan al fè dyòlè di konsa ke Fi entèl oh m kouche entèl manzè manzè fasil sispann mache di fanm fasil pase pa gen fanm ki fasil menm nan menm kote fanm yo menm kote fanm yo ap fè machandiz avèk ti sa Bondye ba yo an li pa fasil ou konn sa fè l pa fasil oo premyèman fò w peye lajan w dezyèmman ok dezyèmman fò w retire rad sou moun nan. pou fè sa w ap fè a. Ou wè l pa fasil? So sispann mache fè dyòl lè di paske fi an fasil, paske fi an pa bon, paske fi an bouzen ki fè w kouche l. Non! Pa fè dyòlè non fi, fè w favè, pase tout fanm se favè yo fè gason lè yo kite yon gason kouche yo. Pase ou wè sa k devan w lan, si w te ba l enpòtans, si yon fanm konnen ki sa k devan l lan ki sa l ye, Li tap fè gason mache sou kakòn je nou. Men malerezman anpil nan nou menm medam yo nou pa vrèman konn enpòtans li, se sa k fè jèn gason toujou ap panse ke se paske nou fasil ki fè ke yo kouche nou, men se pa paske nou fasil se paske nou gen feeling pou moun nan, se paske w vle moun nan kouche w ke ou vle moun nan kouche w ki fè l kouche w se pa paske w fasil. Epi. Anpil jèn gason pèdi vi yo lan fason sa, yo fin kouche yon fi, fi se swa fi an te gen mennaj li, epi lal kouche a yon lòt gason sou mennaj la epi lòt gason sa mache fè dyòlè l fè fi an pèdi mennaj li oubyen fè fi a pèdi mari l. Anpil nan anpil nan yo mouri isi dan yo pèdi lavi yo oubyen ke yap mache lan lari yap fwote ti afè yo lan tout mi. Mwen menm m konn wè yo, lèm te Ayiti m te konn wè yo byen. Yap mache fwote ti afè yo. Sa fre wi mwen menm li difisil pou wèm wè yon moun nan yon sitiyasyon pou map di podyab pou moun nan paske ou pa konn sa moun nan fè lap peye mwen menm tou si wèm nan yon sitiyasyon pa kouri di podyab pou mwen paske ou pa konn sam fè map peye wè tè sa nou gen jijman nou pou nal pran anlè an men ou wè tout sa ou fè sou tè a se sou tè a ou kòmanse peye. Premye jijman w se sou tè w fè l, se aprè jijman sa w fin fè sou tè a epi Bondye li menm pral jije w anlè a. Pa pa kouri di podyab pou m pase anpil moun ou wè k lan lari an kap ki nan yon sitiyasyon ki pa plezan, se paske moun nan merite l ki fè l ladan. Anpil nan yo pa merite l, men anpil nan yo merite yo merite. sitiyasyon ke yo ladan pa janm kouri di e podyab pou moun nan pase imedyatman ou di podyab pou moun nan ou voye enpe nan chay moun nan ou mete sou tèt ou menm pandansetan ou gen chay paw pase anpil jèn gason esa yo fè fin kouche fi a mache pale fi an mal mache fè dyòlè lan baz di fi an pa bon di fi an fasil pandansetan moun nan gonw vi li te bezwen kreye avèk yon lòt moun li ta avè se paske li te bezwen yon bagay lan menw te bezwen yon bagay lan menw li te bezwen goutew. li aksepte kouche ansanm avè w epi wal mache fè djòlè nan baz avèk sa ou ka pèdi lavi w sispann mache fè djòlè lè w fin kouche yon fi lè moun nan fin fè w favè li kite w kouche li moute sou vant li ou kouche l kenbe sa an sekrè yon gason ki rele gason li pa janm mache fè djòlè di l kouche entèl non pa janm mache fè djòlè. Li toujou konnen nan tèt li depi fi an aksepte kouche l se paske fi a fè l favè. Se paske fi an gon feeling pou li ki fè l kite l kouche l. On gason wi, gason wi, m pa di gacon non, ni m pa di gason, e e e gazon. M pa di gason, m pa, m pa di gazon, m pa di gason, e e e e gacon. M di gason. On gason konnen se gason l ye. Li konnen depi on fi aksepte kouche l, ee akseptel kouchel se favè fi an fèl so sispann fè dyòlè sispann mare fè dyòlò lèw fin kouche yon fi wap diw kouchel pase sa pa fò jènjan ok li fò mawozo plis epi fòw pa konn valè tèt ou antanke gason ok so se sam te pote pou nou an m espere ke nou pran nòt em espere ke na satisfè si nou gen kesyon kite nan kòmantè a e si nou gen yon bagay nou di ki pa bon. Nou wè mwen di ki pa bon, silvouplè fè koreksyon an pou mwen nan yon kòmantè, pi mwen menm m ap fè sa m kapab pou m ka retounen repons lan ban nou. M renmen nou anpil. Nou konn sa li ye deja jan m di l se Fann Vab Vab e La Fab sou tout rezo sosyo. Mèsi pou love nou avèk sipò nou. Kenbe la pa lage. Bondye beni nou tout.